Yo sou yo map panse sou yo fok m oblije pale avèl fok m oblije pale avèl pèp ayisyen nou wè nou nap travèse yon yon chemen la ki di anpil e chemen an long anpil jounen jodia nan tout m panse Nou pa avèg ase pou n bay sa k ap pase Ayiti la. Nou vin rive nan yon faz la, m panse nou ka eseye konprann. Ni pou moun k ap fè kòmantè, k ap voye moute, k ap joure, k ap rale lapli lagon bagay, tout moun ap di, yon pwennvi sa. Tout moun ap di bagay pa yo nou pa gen pwoblèm a sa. Nou konnen ou pa n toujou gen sa. E menm jan ou toujou jwenn nan pouvwa toujou gen pou gen kont. Sa pa deranje nou. E nou renmen wè moun k ap fè fo komantè yo tou. Pase tout moun ou pa n gen ekip yo, tout moun gen patizan yo, tout moun gen kolòn yo. M ka eseye konprann nou. Men fòk nou konnen tou anvan nou jije yon moun fòk nou ka jije tèt nou. Nou menm pèp la, nou pa jije tèt nou, men nou toujou bezwen jije moun. Jounen jodi a la avèk tout sa k ap pase Ayiti yo, nou pran pòz nou avèg, nou pa wè, jis se chita. Ti lapli pa bon, krisla pa bon, babekyou pa bon, nou se bandi, poukisa nou pa bay peyi a yon chans? Mwen renmen tande lè nap fè kòmantè sa yo, m tèlman renmen tande nou, chak lèm wè kòmantè sa yo ri m ri. Men jounen jodi a tou, nou pa janm voye je nou nou wè, Yo di w, lè gen pouvwa, lè gen yon prezidan ki stab, ou jwenn opozisyon. Men lè prezidan an ale ki sa n di yo jwenn? Nou pa toujou jwenn opozisyon. Jounen jodi a, Ayiti gen yon sèl mèt. Li pa gen de mèt. Eske nou wè jounen jodi a? Tout moun konnen se ameriken t papa nou pase nan amerik la nou ye esi nou sou kot la rosi non nou pa sou kot la rosi eski moun yo di ki opozisyon yo eski ou bon jwenn yon pati la rosi yon pati ameriken non ou pa jwenn yon pati la rosi ou pa jwenn yon pati ameriken tou senpleman. Wè opozisyon an se menm pwòp nou menm anko ayisyen nou jwenn opozisyon an se menm pwòp anko se blan nou tout voye je nou nou wè komsi lan pouvwa li gen yon bann ti blan pal opozisyon gen ti blan pal men jounen jodia eske ou janm wè komsi Lè 2 gwoup sa yo ap batay, èske ou janm wè yo chwazi met tèt yo ansanm pou yo ta fè peyi a avanse? Nou pa janm wè l konsa. Nou toujou wè batay kòmsi pouvwa a ale, nou vin wè, konprann, yon pouvwa moute ankò. Ou toujou wè, konprann, menm sistèm nan. Men jounen jodi a nou pa janm fè ede nou travay sou sa yo pou n wè sa vle di ke se nou menm toujou menm nou menm k ap goumen ak pwòp tèt nou ankò. Al di l pa de l pa twa l pa kat. Men ti analiz sa yo nou pa janm fè yo ankò. Nou pa janm fè yo tou. Men jounen jodi a ti nèg geto n ap pale mal konsa yo gen zam. Eskew tande ti nèg geto konprann kòmsi gen izin lakay yo pou yo fè zam pou yo fè bal non ti nèg geto pa gen izin ni pou yo fè bal ni pou yo fè zam yo pa di gen konpayi pou bagay sa yo men jounen jodi a nou menm tou kòmsi nan dyaspora. M panc nou reflechi lwen lwen lwen lwen lwen. Kòmsi nou pa kòmsi pa gon vizyon lakay nou pou n voye je nou nou wè, pou n di, poukisa nou menm nan dyaspora nou pa ka reyaji yon fason. Deske nap viv lan peyi blan nou wè kouman peyi a fonksyone poukisa yon pwen nou menm jounen jodi a nou paka regwoupe nou tou poun di otorite yo nou paka fonksyone konsa se yon sèl nou ye fè bagay yo yon pwen nou fason pou pèp la viv poukisa nou paka fèl jous moute sou rezo sosyo voye fo kòmantè men nou pa janm gade kòmantè blan yo tou kòm nou pale anglè. Kijan nou gon bagay kap pase nan peyi yo kijan yo trete sa. Nou pa janm fè sa. Men jounen jodi a, nou voye je nou nou wè kòm nou menm kòm si ki ti nèg geto. Yo divize nou. Anndan pouvwa a, yo divize nou. Sa vle di tout kote nou pase Ayiti. Ou jwenn divizyon an la. Sa vle di divizyon an, konprann, li tèlman anndan nou, l rase anndan nou. Sa vle di nou menm ki pèp la nou pa janm gon amou nan kè nou. Kounye a jounen jodi a, nou panse, nou di, o wi nou bezwen peyi chanje. Nou pap chanje pwòp tèt nou, epi tou nou vle peyi chanje, konsa nou vle peyi chanje a. Nou pa wè, jounen jodi a, m jis pale. M di moun yo evite komsi matisan ap pase ladann pou pa gen viktim. Vrè mo pou moun yo tande. Depi sou Jovenel map fèl konsa. Moun yo tande m? Men si yon otorite tap pale, moun yo otorite yo patap tande yo. Sa yo di pou m di moun yo ti nèg geto enpòtan, gen enpòtans li tou. Enpòtans ti nèg geto jounen jodi a anpwen. Se nou k Ayiti a wi menn. Tout moun sa yo sa vle di ki wè k ap vini anndan leta se yon grenn moun yo ye. Yo ti yo itilize nou ou konprann yon ti yo yo itilize nou pa ti gwoup. Jounen jodi a ou konprann yon politisyen cho gen dwa chwazi se krisla ou konprann li pran pou l fè pou pou l fè politik li a krisla ka fè politik li fè politik li a krisla e konsa tou yon yon yon politisyen ka chwazi fè politik li a nèg gran avin li fè politik li a nèg gran avin li gen dwa chwazi tou fè l a nèg dezyèm li fè l a nèg dezyèm li gen dwa chwazi fè l a avèk konprann nèg jenèf li fè l a nèg a nèg jenèf sa vle di tout moun gon fason yo itilize politik yo Ayiti. M vle fè nou konprann sa m vle di, sa m vle di pa la, m vle di nou grenn bagay. Wap wè jounen jodi a, gen cha nan Matisan. M toujou ap di nou bon, cha yo pa itil anyen, cha yo la se. Plis moun yo fè viktim, paske cha yo gon ti bagay pèsonèl y ap regle, cha yo jis gon patwon y ap fè plezi, konprann cha yo la pa ka enpeche ni nèg gran ravin ni nèg vilaj fon bagay ki mal. Tout kanpe, ti lapli, ki lè w ap bay peyi a yon chans, kidnapin, sesi, se lòbò, ti vòlè. E konsa, nou reyaji l konsa. Men vrèman moun ki gwo vòlè yo nou pa janm wè yo pou kòb m tande t pase nan peyi sa m pa kwè lan men ti lapli yo ye non m pa kwè yo se kòmsi lan men yon ti nèg geto l ye kòb ki pase nan peyi a m pa kwè lan men ti nèg geto l ye non li pa yon li pa lan men ti nèg geto jounen jodi a nou pa reflechi nou byen pou nou wè kòmsi Ayiti, Gwo remont kontwòl, pafwa l pwograme, pafwa l pa pwograme. Humm mezanmi humm sa di wi. Ou wè jounen jodi a la, tout moun ap plenyen dèske n antre nan pòs sa a. Pale voye monte nèg la vini. Nou pa sezi pòs bon pòs sa yo lè w di pòs pa di san enpo gran avin li ye lè w parèt anndan yon pòs ou jwenn koptèl yon komisarya pa trete w poli politisye polis kòmsi ki gen tan kòm ki gen kapasite kounye a jounen jodi a humm yo pa nan bon eta. Menm byen ou pap byen dòmi paske ou pa vle ou pa dakò pou antre nan pwosesis la kòman ou pral fè byen dòmi kòman madanm ou ak timoun ou ap fè al lekòl sa vle di mesye ke ou te polisye ke ou te ke ou te nenpòt tip de moun ou te ye a ki pran pòz ou pa wè wap viktim pwòp sistèm nan tou pandan se tan nou anndan sistèm nan. N ap viktim kont li. Lè nou viktim, nou fèt kare avèk. Nou fèt kare pa wè. Yon sèl grenn bagay m ap di nou, yon sèl Ayiti, yon sèl Amerik la. Li pa 2, li pa 3. Sa vle di wè jan yo divize nou? Nap goumen, nap goumen ap pwòp tèt. Tout sa kap fèt lap fèt ap pwòp tèt. Nap touye lòt ayisyen kap touye ayisyen. Humm. Paske nou egare, nou t sòt. Wè nèg yo te toujou di yo gen lajan, yap fè nou goumen ap pwòp tèt nou, fè nou youn touye lòt pase yon bann ti visye nou yo, bann ti grangou nou ye. Gad sa ap fè nou. Wè jounen jodi a, si nou t ap kanpe nou di yon vwa n ap pran palè nasyonal, ou t ap wè ki valè moun ki t ap pouse grif yo nan peyi sa la. Si ti nèg geto ta di bagay sa la. Wè si n ta chwazi ini nou kounya la, m a kache pa li nou kounya, kounya wè FBI tout kalite.

Sa vle di ke depi nan 1 pou rive lan 2 m nan kouman tout bagay ap pase. Depi sou Jovenel tou m te gentan wè kouman tout bagay ap vini. M te toujou di l, m te toujou pale. Men dlo sena la l va mouri. Gen anpil moun ki anndan pouvwa Jovenel la, yo la yo pa mouri. M te toujou di l mesye. Humm wè bagay sa nap pwodwi la divize geto sa met divizyon sa li pa sinifye yon pakèt bagay wi poukisa nou pa degaje nou nou moute yon komisyon de yon komisyon poun wè kòman nou ka chita ti nèg geto paske nou prann vle pa vle fache pa fache.

Ahh nou tuye kokot mwen pran lot chef anko humm problem nan ap toujou la li pap janm rezoud pi fo moun ki anndan sistem leta yo toujou di yo pap pale avanti li pito manti wi bon e not fos la nou pap pale avanti bon e not fos la e lè gen eleksyon ou pral wè enpotans ti neg geto ou pral wè enpotans popilasyon kap viv lan geto. Ou pa wè kòman li tap chouchoute yo? Lè sa yo bezwen pouvwa. Lè sa yo pap asepte pèdi. Depi ou pap asepte pèdi, lè sa ti nèg geto egziste. Lè nou fin gen bandi kriminèl, konsa nou wè l. Epi tou kiyès ki bay aksè pou sa rantre Ayiti? Kiyès ki vwayaje? Kiyès ki gen bèl kay aletranje? Kiyès ki voye pitit yo lekòl aletranje? Nou menm. Men depi yon pran bagay la ap byen pase. Ti nèg geto pa men depi bagay la byen pase. Ti nèg geto yo bandi, kriminèl, kadejakè. Nou itilize rezo sosyo a nan tout fason, nan tout fòm pou nou fè politik. Men, mesye, ban m di nou, si n pa chanje konpòtman nou kòm Ayisyen pou n chita a blan, pou n defini ba yo yon lòt. Yon lòt fason mesye, yon lòt kad pou nou rejwenn Ayiti mesye. Pi gwo abi nap fè peyi a, pi gwo abi nap fè tèt nou tou wi. Yap pale mal, e li Ayisyen yo pale mal wi. Yo pa chwazi pale ti nèg geto mal sèlman, yo pale Ayiti mal. E pa ti nèg geto yo pale mal, yo pale Ayiti mal. Lè yo pale Ayiti mal, yo pale nou tout mal. Mesye chita a blan defini yon lòt bagay. Reflechi bagay yo yon lòt fason. Fè bagay yon lòt fason. Ini nou nan politik la. Depi nou ini nan politik la, ti nèg geto ap ini yo tou. Se dèske nou pa ini nou nan politik, kounye a wap wè ti nèg geto pap janm ini tou paske chak nèg ap gen ti gwoup yo, ti gwoup geto pa yo. Sa w tande a tou? Pa gen anyen k ap fonksyone byen. Sa w dwe konprann, sa e kan pa l. Ti Lapli se opozisyon. Nèg Jenèf se phtk. Nou chwazi, nou ba nou non. Mwen depi m konnen yon bann m ap fonksyone nan geto la, mwen m pa ka, m poko janm gen kan. M poko janm gen ekip. Pare mwen batant mwen manje mwen batant mwen bwè Bon lavi Gen moun ki di nou se lavalas Lè yo pa konn anyen pou yo di nou di nou se lavalas Lè yo pa konn pou yo di nou lavalas Yo di nou Nou se opozisyon Sak fè sa Sa vle di fòk yo met yon kritik sou do nou. pou yo mete nou anfas lòt ekip la. Kounye a, menm jan wè yo divize tèt yo anndan politik la tou, yo chwazi divize nou tou. Nou menm kòm ti nèg sòt, nou chwazi pran lajan pou n goumen antre nou ankò. Epitou podyab, kiyès k ap viktim? Nou ki gen moun k ap mouri, nou ki gen moun pou lopital. Nou anprann sa vle di ke popilasyon nan ap fè, yo fè nan detwi popilasyon nou an epi ke pandan se tan yo menm yo ret anlè, y ap byen manje, y ap byen bwè. Mesye, li lè li tan pou nou chanje nou. M konnen gen yon sèl geto Ayiti t fyab. Bon, m pa mete l, m pa mete l kòm geto. Afè ti nèg geto ap pran pòz pou pi bon, pou sesi, m pa konnen l. Depi m konnen m leve timoun lan Matisan, m pase tout Dèlma 6, tout Dèlma 2, m leve timoun Bèlè, m konnen, m toujou konnen yon sèl geto ki fyab, ki t ap goumen kont yon sèl sistèm, ki di l ap goumen kont vòlè depi piti m konnen l rele Pilat. Aa m konnen tout geto e sakè nèt asasen nèt e m viv li depi m leve timoun ti tak tak e m viv li m wè l nan pil atka gon lè gen konfli konsa w ka wè yon grenn nèg kòmsi ki vin nan ki vin nan mitan nèg yo vin djèl epitou w konprann ou ka tande yon bagay pèdi Li ka rive de yon bann de nèg ki sot nan lòt zòn, ki vin ede yo goumen, konn Gran Ravin. Pandan nèg la ap prale sou wout li, li fè yon zak. Li pa t ap difisil lontan pou ta, li pa t ap difisil depi lontan pou tande yon bann nèg Pilat te fè tèl zak, tèl zak. Ou pa janm tande sa fèt. Jounen jodi, w ap wè Ezekyèl se nèg ki bay vil pou twazyèm nan, pou ta gen yon chanjman nan twazyèm nan. Pou ta gon lòt vi nan twazyèm nan tout sal fè nada paske yo mete w devan yo itilize w yon fason pou yo detwi w pi devan map di nou yon grenn bagay nou jwenn wè pòs madisan paka jwenn sekirite. Bon li pa ka jwenn chal kanpe devan pou l bay sekirite. Men, jounen jodi a nou tiye yon nèg ti bwa pou n pran pou n pran zam nan. Gade, cha pou se nou nenpòt 16 gaz. Kanpe dan. Menm kole n ba a kole sou zam nan. Humm. Aman. Bon m demontre nou Bon m demontre nou kouman Ayiti ye Mezanmi Yon sèl grenn bagay m ap di nou Mnke m konn toujou konnen w konprann nan dyaspora tou gen bon dyaspora gen move dyaspora Gen moun ki ta renmen Ayiti mache gen moun ki pa ta renmen Ayiti mache Di mwen m s on bandi nou mèt di m sa n vle w konprann m pa gen ankenn rezon m ka fè moun wè m pa gen ankenn anyen m ka di Epa mwen te renmen konsa, epa mwen ta renmen konsa non. Yo vle m konsa, m konsa. Pou moun kap mande m pou m depoze zam yo, epa zam m epa zam nan m pa ta renmen depoze non. Kòman m pral depoze l la souple m? Kiyès m pral bay li souple m? Nou ka di m? Humm. Antouleka. Kòm gen anpil moun k ap fonksyone nan peyi a kòm si yo pa Ayisyen. Ke l te dil Ameriken, ke l te dil Ayiti, m wè l s on sèl fas. An n di papa, pitit. Pa gen yon moun nan k ap vin moute n kote nan pouvwa, kote nan sesi, ou di w ap vin pale blan mal. Manti wap fè. Depi yon moun moute depi yon moun moute kòmsi nan sistèm sa wap vin pale blan mal map moute sou rezo syo map demanti w. Lè w mande m pou ki rezon m demanti w la lè sa map defini l ba w. Se tou. Fòk nou admèt nou pa gon peyi ki pran endepandans ankò. Nou pa mèt tèt nou nou pa mèt tèt nou. Nou pa pwodui anyen nan peyi sa. Anpil jèn gason chita pa ka travay, ki sa nou pwodui? Kòm si pou ti jèn ta fanksyone, nou pa pwodui anyen, al pran nan peyi blan, se tou, sa nou, e sa n la pou n fè sèlman? On sèl grenn bagay m ap di nou. Bon pwovèb ki di, bat chyen an tann mèt li, paske Ayiti pa ka rèt konsa non mesye, Ayiti pa ka rèt konsa. Fòk nou fè yon ti reflechi bagay yo tou, repanse bagay yo, defi nou lòt bagay a blan. Chita pale pou n chanje ayiti mesye blan blan menm si w tande blan se si blan se lo blan pa blan menm nan peyi blan blan konnen w pran nèg a zam egziste wi nou menm ki pa konnen l men blan konnen l blan wè blan sòt nou paske li wè yon pakèt egare nou ye nou pale istwa nou pa fè anyen nou di n al lekòl manti nou vin pi sòt. Sa vle di ke nou fini lekòl, nou aprann tout sa pou nou ta aprann, epi tou ou konprann, yon elèv mwayen 1, mwayen 2 ka ba nou, ka ba nou leson. Yon pakèt enbesil nou ye. Fòk m di nou sa byen, yon pakèt enbesil nou ye. Paske m wè n ap detwi pwòp tèt nou. Bon si, e si, kòm si blan kounye a revòlte, li di pou tout ayisyen vin viv lan peyi nou, kisa n ap fè? Nap pran ti kòb la nal nap pran ti kòb la nap fè ayen nan peyi blan nou pral envestil ankò blan pa di nou anyen blan pa di nou anyen men si blan pat enterè lan nou tap nou tap konn jòy nou tap sou men nou epa dominiken ap avanse ap pran tout tè nou yo kounya lan paske yo wè nou pran bon nou pa gen ankenn anyen. Ak kenaryen nan tèt nou e tou nòmal pou y ap avanse pran ti kèt, pran ti tè nou. Jistin ap avanse, y ap avanse. Gòlè ap avanse sèl ti lame y ap kite pou nou. Bann sòt. Epi tou n ap di konprann, bandi, bandi, bandi, bandi. M ap konn si bandi yo posede dwàn nan peyi a. M ap konn si bandi yo gen pò. Ki koulwa bandi genyen? Bandi yo gen jet prive? Bandi yo gen avyon? Bandi yo gen elikoptè? Bandi yo vwayaje? Mezanmi pran men nou tande! Pran men nou! Ke nenpòt tip gouvènman k ap monte a, li pa ka monte santi nèg geto. Wè ki bon! Pase konnen si yo monte santi nèg geto, konnen ti nèg geto ap ini yo. Konprann byen rapid. Sa vle di y ap divize nou depi anlè pou yo pran ti gwoup, yon ti gwoup, yon ti gwoup geto pou yo jere pouvwa yo. Apatone yon lòt vini l pran ti gwoup geto l jere pouvwa l. Sa vle di ke se yon sistèm yo mete lakay nou k pap janm fini. Ke pou nou youn detwi lòt pou nou youn manje lòt. Sa k vle konprann a konprann. Pran ti egzanp lan sou Matisan, reflechi sou li, fè tèt nou travay, epi tou n ap wè kote y ap fini avè nou tande. Sèl sa m ka di nou. E la m t ap kite nou mezanmi. M ale. M ale. Ou menm k ap viv Etazini, Kanada, Lafrans, Brezil, Chili, ou ta renmen voye manje pou fanmi w ki an Ayiti, kontakte Machepanou Plus Transfert nan nimewo sa yo m pral kominike nou la.